Grenadye yo bat Nikaragwa 3 gòl a 0 jodi a nan Managua. Se te twazyèm joune eliminatwa koup du mond, dènye faz. Faz ekstrèmman enpòtan, faz desiziv, seleksyon nasyonal lan kontinye sou bèl lanse. ke li te ye nan mwa pase a avèk viktwa sa ke yo fè jodi a la sou fòmasyon Nikaragwa. On viktwa 3 zero an deplasman avèk 2 gòl nan premye mitan epi yon gòl nan fen match nèt sinye Don Didson. Seleksyon ayisyèn nan m ta ka di asire di kote de Managwa on match ki te kapab pyèj paske Nikaragwa te kòmanse eliminatwa yo avèk yon bon rezilta kote nou sonje yo te fè yon match nul kont ekip kostarikèn nan. Se vre apre sa yo pèdi kont Onduras, men yo te bay tèt yo motivasyon, bay tèt yo kouraj nan laprès. Match la jwe lakay yo, anpil moun fè deplasman e yo te donk espere fè yon bon rezilta kont Ayiti. Men, malerezman pou yo, yo pèdi match lan fas a seleksyon ayisyèn nan 3 zero. Mentnan, an nou gade match sa a kòman l pase, dabò sou 11 de depar seleksyon nasyonal lan. Sou 11 de depar lan, le chwa de 11 de depar lan selon Minye. Minye fè mwen panse yon 11 de depar ase entèlijan. Gen de twa bagay ke m wè nan 11 de depar misye a lè m wè lis lan sòti an mwen di bon e. M pa rayi sa m wè a. M pa rayi sa m wè a paske misye titularize Duckens Nazon ak Frantzy Pierrot. Alò, sa ki genyen de rasyonèl nan sa, se ke si n ap sonje dezyèm mitan match kont Kostarika a kote seleksyon nasyonal lan te kareman transfòme e te vrèman a de dwa pou l te fè yon viktwa ekstraòdinè kont Kostarika, yon remontada spektakilè, Li te fèt avèk Nazon e Pyero ansanm sou teren an. E mwen te mansyone sa deja nan yon videyo anteryè, e mwen panse ke kotch la di tèt li ke, A, si se vre ke m te gen yon dout pa le pase ke 2 nèg sa yo pa kapab jwe ansanm ankò paske yo pa parèt konpatib, yo pa parèt nan tòp fòm yo tou 2, E mwen panse ke dènye match kont Kosta Rika a fè misye rebat kat la. E nan rebat kat la, misye di tèt li ke pa gen okenn rezon pou l pa kòmanse a 2 nèg sa yo. Nazon te kanmenm dayè fè yon triple kont ekip kostarikèn nan. Donk Nazon kòmanse, Pierrot kòmanse. Yon lòt bagay ke m te note nan 11 de depart lan, se la prezans evidamman de Josué Casimir. M pa kwè ke te genyen twòp dout sou sa, paske kanmenm, Casimir se on titulè nan AG Auxerre, se on titulè an premyè divizyon fransèz depi pratikman 5 bòn zane, 3 zane alò nan nivo pwofesyonèl, 3 ane nan dezyèm divizyon ak Le Havre, 2 zane nan premyè divizyon ak Le Havre epi kounya la ankò nan AG Auxerre. Son jwè 24 an E nou wè kalite misye. E li te titulè, e Carlens Arcus te titulè tou. Paske te genyen de twa moun ki te kwè ke bon, Casimir se yon demi lateral dwat, li ka jwe lateral dwat, li ka jwe ofansif dwat. Donk, yo te ka mete misye tou kòm lateral dwat. Men non, m panse kotch la fè yon chwa entelijan. Carlens Arcus nan ekip la, e li jwe tout match seleksyon nasyonal la pratikman sou dènye tan sa yo la. Donk pat gen kenn rezon pou te mete misye sou ban, son nèg ki an aktivite, ki konpetitif, an premyè divizyon fransèz, Arcus kòmanse, Casimir kòmanse. Epi y a eu la titularisation de Lacroix, Duc Lacroix, misye jwe a goch, m te renmen match Duc Lacroix kont Costa Rica, m sonje bèl devyasyon ke l te fè sou twazyèm gòl lan, men sitou se pat devyasyon sèlman men jan misye te pran pwofondè pou te bay ekip la opsyon. Donk mwen kwè ke Chwa misye yo kòrèk nan 11 de depart lan, m pat rayi jan misye te konpoze 11 de depart lan, epi evidaman jan Kevin Duverne titulè sou Anes Lakwa a tou, m panse li fè sans tou paske Anes Lakwa kanmenm pap jwe, li nouvo nan ekip lan, menm si se vre se nan Burnley an premyè divizyon anglèz men li pa jwe, li pa jwe, e m panse ke sa jwe enpe nan. nan lespri staf teknik lan pou te mete pito Jean-Kevin Duverne ki abitye ak gwoup la, ki abitye ak jwè yo, nan defans lan okote de Ricardo Adé. Yon seleksyon nasyonal ki kòmanse match lan, m ta ka di avèk yon sètèn timidite. Petèt ke antrenè a di tèt li fòk li te gade pou l wè kòman Nikaragwa ap antre nan match lan, paske te gen sa a tou, dotan ke antrenè yo a, misye te fè gwo gòj nan konferans de près lan, n ap pale de Marco Antonio Figueroa, ki se yon chilyen, Lè kap antrene ekip Nikaragwa a, misye te di trè klèman ke yap vin atake Ayiti e ke se pou Ayiti degaje l pare l paske si yo panse nou pral bare, yo twonpe yo totalman. Se sa misye te di e misye di menm si sa koute nou match lan nou pral atake. Donk mwen panse ke o debi, staff teknik Ayiti an te di tèt yo nou pa pral pote boure, nap gade pou n wè eske sa misye di a lap fè l vre. E seleksyon an te ase prudan. Menm te twouve ke patikilyèman nan faz datak nou yo, Li te difisil pou n te soti ak balon an. Li te difisil pou n te soti. E youn nan rezon ki eksplike sa, dapre sa m te wè, se paske aryè santral nou yo, lè yo gen balon an, Abe ou Duverne, yo te gen dimal pou yo te jwenn yon demi defansif ki vin mande yo boul la. Bellegarde oubyen Danley. E aspè sa a patikilyèman, mwen twouve ke li te manke nou anpil sou les 10 premyè minit de jeu. Paske sonje ke jodi an, Leverton pa kòmanse match lan, se Danley e Bellegarde ki jwe. Bellegarde, an jeneral nan pozisyon, se vre, li kapab avanse tankou yon 10, li kapab kòm yon 6, li kapab kòm yon 8. Men la titularizasyon de Josue Casimir, de Providence, epi de atakan yo vin fè ke ou vin pa gen plas pou yon twazyèm milye de tèren. Ok, ou pa gen plas pou yon twazyèm milye tèren tankou jan li te ye nan match anvan yo. M panse ke kotch la petèt di tèt li tou ke se Nikaragwa, se pa ke se yon kesyon de minimize, men nou pa pral bay tèt nou manti, Nikaragwa pa Kosta Rika, li pa Ondiras tou. Se vre ke match la te ka pyèj, ou pa ka souzestime yo, men se pa se pa Kosta Rika, se pa Ondiras, e misye di ke si li kapab pran yon ti risk, li kapab pran l nan yon match konsa. E m panse ke misye byen pase, antrenè a. E debi de match, jan n di l la timid pou Ayiti, men dè la douzyèm minit de je nou pral ouvri skò pa Duckens Nazon ki make gòl 1 a 0 a aprè on sant de Casimir kote dwat. Misye, dabò te gen on rantre de touch, on rantre de touch, Deurcus, Casimir jwenn balon an, li fè sant lan. Epi sant Casimir lan golkipè Nicaragua a pa rive kenbe balon an. Misye pa rive kenbe balon an sèk e nan lage boul la Nazon te nan lè paraj, Nazon foure pye l e gòl. E golkipè a misye ret atè a pansan ke abit la pral rele fot pou li men pat gen fot. Li klè ke Nazon jwe boul li pwòp e E se te donk l'ouverture du score e 44 trièm gòl Nazon an ekip nasyonal Dayiti. 44 gòl an 71 seleksyon. Misye kontinye ap mache ti pa ti pa vè rekò pi plis gòl ke yon jwè janm fè nan seleksyon nasyonal la. N'a gen l'okazyon nan yon lòt videyo e pale sou kesyon sa a. Donk. 1 a 0 Ayiti mennen, mwen panse ke se te yon bagay ki te sipè byen pou nou paske se pa ton match nou te demare trè fò, gòl sa te ban nou stabilite ke nou te bezwen an, te ban nou yon sètèn asirans ke ok nou nan bon wout la, nou pa bezwen ap fè tèt cho, nou nan bon wout lan. Epi bon, vin gen 2 twa aksyon apre, la sòti de Placide ki fè yon sòti kote l degaje balon an men misye degaje balon an anndan teren an, malerezman Nou te ka cho sou aksyon sa wi. Nou te ka cho sou aksyon sa, mwen panse ke Placide lè wap sòti ou degaje boul la, degaje l pou w jete l. Sitou si wap sòti kite sifas de reparasyon, misye sòti avèk kanmenm plizyè mèt an deyò de la sifas de reparasyon, lè w sòti konsa pa remete boul la nan sifas de je a. Degaje, si w paka garanti ke wap degaje boul la trè trè lwen, voye l deyò. Voye l touch! Paske nan voye touch la, gon tan pou ekip la pran boul la, fè touch la, pou ou menm tou gen tan replase ou. Men si w voye l ankò sou teren an, nan chan de je a, nan mitan teren an, gon posibilite ke nèg yo gen tan rapidman fè yon chout. E se sa k fèt, e nou te manke pran, nou te ka pran gòl sou aksyon sa a malerezman. Epi bon, match la ap kontinye, gwo lapli nan Managua. Gon gwo gwo gwo lapli, mwen mwen t ap gade match lan. sou Paramount e m kapab di w ke gen de faz, gen de kote yo montre aksyon yo, ou wè trè klèman ke ou prèske pa ka menm wè jwè a tèlman lapli a ap tonbe. Lapli a te trè trè fò e match la pral kanpe nan 20 nevyèm minit de je, vin gen yon blakawout nan stad la. Ok, yo pran kouran an. Donk, gwo lanp ki limen ki fè ke ou ka wè match la, ki fè ke jwè yo ka kouri monte kouri desann sou teren an malgre ke se nan aswè match la ap jwe, enben, anpoul sa yo etenn. Donk. E yo pran kouran nan stad lan. Daprè enfòmasyon laprès nikaragweyèn, se sikui elektrik lan lale akoz de gwo lapli ki te genyen nan moman an. Donk genyen yon sikui elektrik ki pa trè lwen stad la daprè enfòmasyon medya nikaragweyen yo. E jan van tanpèt lan, lapli a te ye an, li voye sikui elektrik lan ale.

Match la kanpe pandan inèdtan 15 minit, m pa bezwen di nou evidamman jwè te gentan rantre nan vestyè, e anpil pale anpil sou rezo sosyal yo, e nou wè kou a, e Nikaragwa fè ekspre pou l kase ritm Ayiti, Nikaragwa fè ekspre pou l wè si l ta gen koz al repwograme match nan demen etc. E mwen menm m pa kapab di plis ke sa m genyen kòm enfòmasyon ke. Gwo van lapli k te genyen an, gwo lapli k te genyen an koupe sikwi elektrik lan e te anpeche donk ke match lan jwe, se sa ki genyen kòm enfòmasyon. Eske l te entansyonèl ke nèg yo te deside, tankou m ta di w, kanpe e fè blakawout la, pwovoke blakawout la? Li pa yon bagay ki enposib. Nan faz sa yo, se tankou m ta di w se tout ti vis. M pa ka di se sa k te fèt, Ok ben m paka di l enposib non plis paske tout ekip ta renmen jwe yon faz final de koup du mond sitou lè ou pa yon fòs de frap ou pa favori men fò w jwe sou tout bagay nèt pou wè si w ta ka jwenn kalifikasyon sa pou w ta ka jwenn viktwa match la reprann pli di nè de tan match kanpe lè match la reprann nan. Pap gen lapli, pap gen van, an tou ka lapli k te genyen lè match lan pral kanpe a, pap gen lapli sa a apre. E se te donk yon bon bagay, yon bon bagay paske lè sa a nou te kapab gade yon spektak pi enteresan. Epi a la trannsenkyèm minit de je, pa bliye m di nou ke match lan kanpe nan ventnevyèm minit, a la trannsenkyèm minit Ayiti pral fè dezyèm gòl la. De zewo, yon kout tèt de Danley Jean Jacques sou yon kònè de Bellegarde. Jean Rickner Bellegarde, misye fè kònè a. Epi Danley kenbe kòl byen di poul mete kout tèt lan, gòl ki te mete Ayiti devan a 2 zero a se moman se tankou m ta di w la a on lòt ouf de trankilite pou la seleksyon nasyonal paske lè w retounen aprè tout tan sa a pa jwe ou fè inèdtan 15 minit E, se vre ke gon ti echoufman ki te vin fèt apre, men inèd tan, kenz minit yon match ki te kòmanse ou kanpe pandan tout tan sa pou al reprann ankò, genyen kanmenm yon sèten ensètitid, e, e ou pa konn nan ki fòm w ap ye, ou pa konn nan ki fòm advèsè a ap ye, se yon lòt match ki kòmanse la a. Ou konprann, se yon lòt match ki kòmanse. E peu de tan donk apre repriz lan, Ayiti fè 2-0 a. Se, se, se tankou m ta di w, 2 gòl nou yo, 2 premye gòl yo, timing yo pafè. Gòl Nazon an vini pandan ke seleksyon an kèlke pa ap chache l e gòl Danley a vini m ta ka di a la repriz apre long break la. E nou fini donk mitan an a 2 zero. Yon seleksyon nasyonal ki te vrèman ap fè match li ase solid e youn nan bagay ki te kle nan sa Ayiti t ap fè nan premye mitan an Se leta l la. Seleksyon an te efikas. Paske se pa kòmsi sou premyè peryòd sa a nou te jwenn 5, 6 okazyon danjrez. Non, nou pa jwenn yon pakèt okazyon danjrez, men sa nou jwenn yo, nou mete yo nan filè ekip advès la. E li toujou bon pou yon ekip genyen sa a kòm kalite, paske se pa kont tout ekip ou pral kapab pwokire w 5, 6 okazyon danjrez. Dèfwa se yon grenn oubyen 2 grenn w ap jwenn, Fò w ka met youn nan kan an. Dezyèm mitan an kòmanse, Ayiti trankil, e nou menm pral panse ke nou pral fè yon lòt gwo kou ankò a la 56 èm minit de je, lè nimewo 3 Nikaragwa a pran yon katon wouj paske l rale mayo Duckens Nazon ki te an pozisyon pou l al make, pou l al fè gòl byen lanse pa Danley Jean Jacques. Men, bon, abit videyo yo, rele abit santral la ki te yon Meksiken, E van rele abit la al gade aksyon an. Paske yo di abit santral lan, atansyon, sanble o depar de laksyon, Danley Jean-Jacques te fè fot. Ok, bon. Misye gade l nan monitè li, li regade, e li wè efektivman ke te gon fot de Danley Jean-Jacques. Ki te ka pase, men m panse Danley jan l mete pye a vrèman e le fèt ke jwè nikaragweyen an tonbe an, li fot. Li fot, abit lan bay fot e. Donk yo te oblije anile katon wouj sa ki ta pral ban nou sètènman yon plis ankò sou match lan men pa t gen katon wouj finalman abit la anile l paske a lorijin de laksyon te gen yon fot de Danley Jean Jacques. Epi Nikaragwa pral pran yon ti yon leje asandan sou match lan aprè aksyon sa. Apre revizyon videyo an, pral gen yon kout tèt Nikaragwa ki pa t pase twò lwen, e yo manke bon sou aksyon sa a. E m ta ka di nou menm Ayiti, sa n t ap fè nan moman sa a se te jis pase boul la. E pase boul la, pa t gen tankou m ta di w enkyetid de la seleksyon nasyonal, yo pase boul, yo eseye konsève l, fè tan pase, epi eseye atake. E vin pral gen yon pakèt lòt chanjman ki vin fèt, 82 zièm minit de je, Danley Jean-Jacques sòti pou la rantre de Leverton,

E se match kont Barbad ki te fini 3 a 1. Match sa a te fini 3 a 1, Ayiti te bat li, se te eliminatwa koup di mond tou, e lè sa a Derick te sou ban, li pa t rantre nan match la. Bon, il semblerait ke misye pa t kontan bagay sa a, e nou sonje lòt jou antrenè a, n ap pale de Migné, te evoke le retour de Derrick Etienne an konferans de près e misye te di ke li te fè yon bon ti pale ak Derrick Etienne e li wè ke misye sou menm paj la, sou menm longè dond avè l e ke se swa nan konpòteman l sou teren ke se swa nan konpòteman l an deyò de la surface de jeu e donk konpòteman misye se plis yon kesyon de konpòteman misye fò misye antre nan gwoup lan, fò misye aksepte chwa yo tou ok, E aparamman misye aksepte chwa yo, pa egzanp pou l kòmanse sou ban. Derrick n ap raple k ap jwe nan Toronto Football Club. Misye fè yon ase long karyè nan MLS lan, te jwe nan Cincinnati, li te jwe nan New York Red Bull. Misye te rantre nan match la alaplas de Providence. Providence se te premye chanjman donk ki te genyen nan match la otou de la 67 èm minit de je. Lè misye monte a. Misye eseye pote eksperyans li, li di nèg yo mesye, kalme nou, kalme nou, pa atake nan tèt cho. Li fè de twa aksyon, kèlke pèse ki te kapab enteresan pou nou, e li sou twazyèm gòl la. Li sou twazyèm gòl ke Ayiti pral fè a la katreventrèzyèm minit de je. Kòman l sou aksyon sa a? Derrick Etienne se li ki gon balon a goch, epi bèl apèl an pwofondè de Duc Lacroix. M renmen lè misye ap pran teren konsa, li bay ekip la opsyon anndan an, epi Derrick konprann sa. Derrick souvan konprann sa lè l ap jwe avèk lateral goch sa yo ki renmen monte yo. Nou pa janm bliye aksyon sa a kote misye te bay pas lan pou, an 2019, pou sant ki ta pral vin fè ke nou ta pral make kont ekip Kosta Rika a. Enben, se te yon konbinezon konsa ke Derrick Etienne te fè sou lèl goch seleksyon nasyonal la. On chanjman m sonje avèk Dimimène Alexis fè gòl lan epi Alex Christian Junior se konbinezon sa ke misye te fè avèk Alex Christian, Alex Christian santre epi Dimimène te make. Ebyen misye fon aksyon similè, li fè pas la fwa sa pou Duc Lacroix, Lacroix li menm santre epi kiyès ki pral jwenn balon an se Don Didson ki mete boul lan nan filè ekip Nicaragua a. Donk nou genyen match lan 3 gòl a 0 Avèk on gòl donk de Dukens Nazon, on gòl de Danley Jean Jacques de la tèt epi on gòl de Don Didson ki make an tout fen de match, nou te nan 93 zièm minit lè sa. Daprè statistik ofisyèl yo Ayiti te genyen 44 pou san de la possession du ballon sèlman men nou te kadre 2 fwa plis chout ke Nikaragwa, nou kadre 6 chout, Nikaragwa kadre sèlman 3 chout nan match sa. Nou genyen. Sa ki mete seleksyon nasyonal la a 5 pwen dezòmè. Ayiti toujou envenki nan dènye faz eliminatwa sa a. 5 pwen. Nan moman kote n ap fè videyo sa a, match Kosta Rika kont Ondiras lan pako fini. A la mitan li te zewo zewo. E si li rete konsa zewo zewo a a la mitan, enben se yon sitiyasyon ki an kèlke sòt fè afè Ayiti ki a la favè de meyè gòl diferans li pral pase devan Ondiras. An n di ke ta gen yon nil ant Ondiras e Kosta Rika. Onduras ap vin gen 5 pwen, Ayiti ap gen 5 pwen, Kostarika ap gen 3 pwen e Nikaragwa gen 1 pwen. E 5 pwen 5 pwen ant Onduras e Ayiti, Ayiti ap genyen premyè plas lan a favè de yon pi bon gòl diferans sou ekip Onduras lan. Mentnan sonje ke sa ki tòf nan eliminatwa sa a se ke se sèlman premye ekip lan, ekip ki fin premye nan poul lan, k ap kalifye dirèkteman. Apre sa a pral genyen les deux meilleurs troisièmes ki pral aksede a on baraj entèkontinantal. Donk se premye a pou nou vize paske nou pa vle al pase mizè nan baraj la. Vwala, donk bèl viktwa pou la seleksyon nasyonal ki genyen ekip Nikaragwa 3 gòl a 0. Ayiti te vrèman tout an metriz pandan tout match lan, ekip la te an kontwòl. Pa t genyen anpil dechè teknik, pa t genyen yon ekip ayisyèn ki te, tankou m ta di w, depase pa lè evenman, depase pa lè atak nikaragoyèn. Ekip la te toujou byen an plas, yo pa jwenn do nou, ekip la disipline, nou pa ekspoze tèt nou an defans. Mwen panse ke lansanm di gwoup fè yon trè bon travay pou te bouche twou, malgre yon line-up ki parèt yon line-up ofansif. e kote ou gen 2 atakan, ou gen 2 milye de tèren ofansif, epi nan 2 demi defansif yo, ou kanmenm gen yon jwè ki gen kanmenm yon pòte ofansiv ki se Bellegarde. Bellegarde e Danley se yo ki te 2 demi rekiperatè yo. Malgre ou te nan chema sa a, ou pa janm santi Ayiti te debòde, ou pa janm santi Ayiti te prenab. E mwen panse donk ke ekip la fè yon trè gran travay. Coach la fon gwo travay nan 11 de depart sa. Nan match yo fok ou konn ki lè pou ou met on 11 ofansif, ki lè pou met on 11 ki ekilibre, ki lè pou met on 11 ki defansif. E mwen panse ke se lekti sa a misye fè. Sa vle di si ou gade 2 premye joune yo kote n te jwe kont Onduras e kote n te jwe kont Kosta Rika, misye pat pran risk sa a nan mete 2 avansant titilè. Li te privilejye pito mete plis moun anndan teren an. Kont Nikaragwa, lekti misye petèt ba li ke Nikaragwa pa tout ekip sa a, li donk deside di l ap mete Enazon e Pyero, l ap met Providence, l ap mete Casimir, epi l ap mete 2 demi defansif olye de 3. E sa bay misye rezilta paske ekip la bat 3 gòl a 0, ekip la fè anpil gòl, li pa pran gòl. Donk. Vwala, s on seleksyon ayisyèn ki definitivman nan yon lòt dinamik, s on ekip ki transfòme pa rapò a ekip ke n te wè, ekip moribond ke n te wè pandan ete an, ki t ap pran yon rakle kont Kiraso, ki te rive nan Gold Cup lan, tankou m ta di w la, w santi te manke yon bagay a seleksyon nasyonal sa a. Enben, de plis an plis, ekip lan parèt yon ekip serye, yon ekip solid, yon ekip de devwa, yon ekip òganize, yon ekip disipline, Yon ekip tou ki kapab fini aksyon yo. Ou bezwen tout sa yo si pou fini premye nan poul sa. Ok donk vwala bèl viktwa de la seleksyon nasyonal lakay Nikaragwa 3 gòl a 0 e yon lòt gòl de Duckens Nazon Danley make epi se but an fen de match de Don Didson ki te rantre an kou de je. Pwochen match pou Grenadye yo se pral fas a ekip Onduras lan. Nou te jwe deja kont Onduras nou pral jwe ankò kont li Lè n te jwe kont li an, se te zewo zewo ke n te fè kont fòmasyon ondiryèn nan e nou pral batay ankò kont yo. N a gen lokazyon repale sou match sa a k ap gen pou rive semèn pwochèn. Vwala donk, Grenadye alaso, ekip la ap frape. Pou le moman, 5 pwen pou la seleksyon nasyonal apre 3 premyè joune dènye faz eliminatwa Koup Dimond lan. Jou Ayiti kale 3 gòl a 0, Ralph. Wi nou fè devwa nou, nou bat ekip la e nou bay tèt nou on maj ok ki ase konvenkan, 3 gòl la nou te swete l plis men kanmenm 3 gòl la ok li bon e Ayiti ranpli se 2 misyon nou gen pou nou ranpli nan fenèt fifa sa, nou ranpli premye misyon an nou fon viktwa sou Nikaragwa, lòt misyon an se Ondiras lendi pwochen. Marc, Bon, nou fè lesansyèl, jan Ralph di a, men mwen menm m panse n te ka pwofite de match sa pou n te fè kapital gòl nou, jan m di a, fè plis gòl paske Baez se sur ke l pral jwe anpil nan jan gwoup sa a ye a la a, diferans gòl la pral konte anpil paske la a deja nou devan Nou nou an tèt klasman. Si bagay la ret konsa paske mitan jiska prezan lan Kostarika Ondiras li 0 0. Donk si l ret konsa se Ayiti ki nan tèt gwoup la avèk yon diferans plis 3 e Ondiras dèyè avèk plis 2. Donk si w te bay plis gòl ou t ap santi w pi alèz pou paske ou ka dezyèm epi w gen menm pwen avèk premye a.
Fred, Bon, lesansyèl Ayiti fè nou genyen nou pa pran gòl. Nou bat 3 a 0, m panse ke se match pou n te dwe bat la nou bat li. Donk nou toujou nan batay avèk 5 pwen an. Nan 3 jounen k rete yo, m panse ke si nou ta fè 2 viktwa ankò nan 3 jounen k rete yo, se t ap yon bèl bagay. Paske si nou fini pami lè 2 premye, menm si nou pa t ap premye pou n ale dirèkteman nan koupdimonn la, men n ap gen chans al nan baraj.
Men fè sò vè sin premye n fin a dosye Jean Paul.